Fanatik evolisyon bonsoir kòman nou ye sa kap fèt nou retounen nan kay la avèk yon lòt show pou ou nap diw mèsi paske ou toujou la pou sipòte emisyon an pou toujou swiv emisyon an pou abone a chanèl la pou like paj facebook la like paj instagram nou toujou la pou swiv nou nap diw mèsi jodia la nou gon atis nan kay la ki se Doc la men dabò Zacharie m paka zapew bonsoir Zach. Bonsoir Roro, bonsoir tout followers emisyon evolisyon yo, merci paske ou toujou rete konekte avèk nou, ou pataje show a, ou kòmante, e ou menm si ou potko fèl, pa bliye depoze ti pous ou epi abone avèk evolisyon, jan Roro t sot dil jodi a nou pral li avèk yon show trè spesyal, paske nou genyen yon nèg Jeremi, men ki genlè pase plis tan okay, pou janm wè nèg sa ap regle tèt la, tout bagay, donk Doc blan bonsoir. Bonswa e map salye tout abòne e tout moun kap swiv show an e jou jodi an se tout yon plezi pou m nan kay la ansanm avèk nou e map salye tout staff achiv nan 112 la e yon gran salyitasyon a nou 2 a ki la nou pral fè yon trè bèl show ansanm. M panse ke nou pral fè yon funny show. Yon funny show. Antouka Doc Vla m panse ke tout moun ki la petèt si yo wè video a deja yo gentan wè kiyès paske vizaj sa yo paka pa make l. Sonje misye ke tout medam yo makel pou depi yon moun ap fòm tèt sa vin koze avèl pou yo dirèt menm tande papa antouka èske ou ka pale moun yo plis de kiyès ki Doc Vlad? E bon an gwo m kapab di vrè nonm se Michel Vladimir sa se non fanmim ban mwen e mwen fèt Jeremi nan ane 93. Mwen fè klas primè m yo Jeremi nan lekòl Sen Chal Kafou Sanon e mwen fè klas segondè m yo nan lise Petyonvil. Mwen se yon mizisyen, m abite Petyonvil, Dèlma 95. Jis kounye a toujou m kapab di ke m ap viv ansanm avèk fanmi m e m kapab di se tout sa yo an gwo ki ki fè e op la e sitou non atis mwen se dòp la. Mwen ki kote e sa m ta pral mande w la a sèt mwen konnen ou se vladimè men ki kote e non dòk vla sa a ta pral vini. Bon lè m te fenk kòmanse nan mizik e an 2008 aprè e katastwòf barikad. Epi lè sa a viris rap kreyòl tout ti jèn ap fè gwo bagay sa yo epi m te arive m fè yon ti gwoup ak yon jèn atis ki rele JP Mike so m ap tou pwofite salye misye epi non atis mwen m te rele Bled oparavan Bled Rock epi se yon nèg ki se yon lòt jèn atis ki te nan gwoup ansanm avè m ki te ban m non Bled Rock la m rele Bled Rock m pa t menm konn Sa sa vle di? Bon, di konprann non, misye dwòz di bon, lap klase non tout nèg anndan gwoup la, di non m rele pye dwòg, bagay zòn di ebyen ok, m rele pye dwòg. Men se jis konnye a m vin aprann ti bagay sa yo. Lè ke m di dòk, m pa vle ke pou yon pou moun al panse ke se yon doktè ki anndan yon lopital pou sa, wè sa m vle di lan? Sa vle di ke se tèlman nan sa ke m ap fè an, tèlman m kwè nan, e tèlman m pwofesyonèl nan sa ke m ap fè an, m. Bon klas tèt mwen pa ta gen yon doktè. Se nan kontèks sa a ke nan vin di map pran dòk la epi map pran vla epi map akonpanye l se sa ki vin bay dòk vla. Bon dòk vla m panse ke ann antre nan vif sijè a. La ou gon mizik ki deyò se m pap bay. Se yon mizik ki ase funny jisteman e m panse ke l antre nan kategori funny rap jan w di a. Se yon mizik ki ase funny ke m wè anpil moun. Poste l anpil atis poste l gen Mickaël Marabout gen Wanito dabò ki wòl Wanito jwe nan misik sa nan reyalizasyon klip sa paske m wè l nan klip la tou. E bon Wanito se kouzen m se youn nan moun ki toujou la pou sipòte m pou konseye m e se youn nan moun tou ki m pase anplis tan ansanm m lè ke m gen yon pwojè k pral sòti m di m toujou rele misye m di yo metèl pwojè m pral fè metèl bagay metèl bagay. Mizik sa e mizik sa pran nan nesans m te konn fè rap e son lèm vin ap panse m di kèt m ta renmen vin ak yon bagay ki poko fèt deja nan rap kreyòl vin ak yon bagay ke moun yo poko tande yon bagay depi moun tande l ki prale byen vit epi m vin ap panse m di kèt m pral debat yon sijè mizik bagay sa yo m kòmanse panse epi m gen beatmaker m ki se Dadou Vibe Beat epi m rele misye m di Vibe kès ou panse si m ta fè yon mizik gason kou rèd bagay sa yo pou m ap pale de yon gason visye bagay sa yo. E 10 dat Madam Missy di konsa yo m wè se yon trè bèl sijè wi men sijè sa konplike wi m di yo baz ou pa bezwen fè map ka debat sijè a epi kounye a m kòmanse panse panse panse panse epi kounye a m fè vès yo epi lè ke m fin fè vès yo epi m voye vès yo bay bay bay bay Wanito m di misye kijan w wè sijè a bagay sa misye di m ebyen ok sijè a bon m klase vès yo. Epi kounye a gen yon gwo patnèm ki rele Freud, misye se misye se se se kretyen misye ye, epi m rele misye m di Freud vin vin vin tande tèks la pou di m kisa ke ou panse sou li. E tè tèks lan sa ki te refren mizik lan se tèminezon an, li map di m pap bay. M p ap bay Frè Samson an, se sa m te itilize kòm refren mizik lan. Aprè sa, frè Wood di m, non, bagay sa yo, m wè li refren an twò senp. Misye di, ki sa w panse sou sou sou ta la gon feeling? Kote sa, m ap manje pou m ba w ladan l. M di misye, a, m renmen feeling sa a wi. Epi m di misye, kontinye l. Epi pandan misye ap fè feeling lan, epi m anrejistre e misye. Epi aprè sa, mwen menm m pran l, m plase l, m fè e refren an. Epi m rele Melo, epi m di, Melo, a, m gon pwojè ke ke m ap vin fè la wi. Misye di m, vini, epi m antre. M rekòt mizik lan, bagay sa yo. M sòti mizik lan an me ane pase, ou kwè sa. Mizik lan gen plis plis ke 1 an deyò. Epi si epi se se konsa m vin arive ap al ap fè videyo an. Epi m rele Walito m di yo, Toto m ap fè videyo an, ou konnen m ta vle pou w jwe yon wòl konseye pou mwen anndan videyo a. Ti di bon, epi oke, pa gen pwoblèm, vini bagay sa yo, m ap jwe jwe wòl la pou ou. Epi m desann, epi se konsa Walito jwe wòl la pou nou epi. Epi video an fini epi nou soti video an. Ok men eske se bon aktè ou bon aktè ou konsa ki fè w jwe wòl la byen konsa oubyen eske efektivman vre ou nan mizè e ke nan mizè a vin fè w kou rèd la de oubyen eksplike m egzakteman paske w tèlman jwe wòl la byen mwen menm franchman mwen gen dimal a kwè w ke se pa sitiyasyon w ap dekri. Bon!
E music lan nou gen nou gen ti defo pa nou gen ti defo pa nou sa sa k wap tou pwofite de production pou pataje avè nan gen ti defo pa nou ke nou gen ki pa egzajere nan nivo ke mwen fè music lan.

Non sa yo se enspirasyon e melanje melanje kèk ti reyalite melanje yon minim nan reyalite m ansanm avèk enspirasyon epi panse. Mèt ou pa gen mennaj? Wi m gen mennaj. Sa mennaj ou panse de bagay sa e sitou si l konnen ke se konsa w ye? Bon mennaj mwen se yon moun ke m pase anpil tan ansanm avèk li e se yon moun tou ke m gen e ke m trè zanmi se yon moun ke m trè alèz e m gen plis pase 6 zan ansanm avèk li. E bon. Mennaj mwen konnen ke m pa konsa. Mwen di konprann non. Li konnen ke w pa konsa totalman anplis kote tou son melanj de. Son melanj de reyalite. Moun ke m ye a.
Moun ke m ye a. Menm m ap viv nan kay ansanm avèk mennaj mwen. E se kay fanmi m ye. Mennaj mwen se yo ou wè. Chak jou nou wè. Bagay sa yo n pale. N pase tan ansanm.

Pou jis kounye a m kapab di ke se manman m ki gate m nan sans sa. Ah non, ou gen defo. Sa vle di ke. Sa pa ki gate w, sa vle di ke. Men la sa nou pral eseye fè a. Donk, donk la Rodney pral fè w kado mil goud. Ok. E avèk mil goud sa ou pral di nou ki manje ou ka kuit e lè w al nan mache a kisa w ap achte. Vwala. Poun wè nan ki pwen mizik la reyèl. Wè. Nap gade eske mil goud la ap baw ap baw manje a oubyen l paka ba oul. Epi konbyen de jou aprè a mil goud la.
Voilà. Mil goud mil goud ta sipoze ban mwen yon semèn manje. Nan fason m di mil goud ta sipoze ban mwen yon semèn manje. Dayè lè m fè ti manje m fè ti manje m mezi m. E si m achte yon ti mamit diri m gentan konnen ke m gen pou m achte yon glòs lwil. M gentan pran infimite et lay mwen map pran yon dan m gen pye pwawom li ta sipoze banm 3 manje a vle di ke sim retire pati zèb la dè m pa jete fèy pwawom sim retire ti pati zèb la m gen dwa m pran yon boul m mete nan vodou men epi zèb la pou ti pati fèy la anlè a sa moun yo konn koupe jete a m gentan konnen sa se pou Twazyèm jou. Menm pa pral kwit gwo manje. Si m gentan konn m ap mete demi demi demi demi ti mamit pwa, m gentan konn epi m pran yon ti mamit diri. Sa ke m pral achte? M ka achte e di goud aran, bagay sa yo. Mil goud ta sipoze ban m, li ta sipoze ban m yon semèn manje si tout fwa ke mwen, si tout fwa se ladan Ou pa manje vyann ou menm? Si tout fwa ke e vyann, vyann, vyann, m manje vyann wi.

Paske m konnen gon seri de gason vrèman si madanm li pral nan mache a li di madanm nan pot bannann nan met nan mache a fòl pran pòt madanm nan. Men zafè kòlè dil de twa. Kòlè dil de twa. Bon mwen m pa gen tan pou bagay sa yo. Dayè m son nèg m rayi fè manje e se yon nan pwoblèm moun lakay mwen gen avèm si se mwen kap fè manje mwen t konnen kay la pap manje e sèl sa m ka di moun yo lè se mwen menm chyen ka manje.

Keswa nan nan sektè kiltirèl la menm, mwen wè ou gen anpil sipò, kòman ou te resevwa l? Bon video an se ton video ki te la pou te soti jeudi e konnya menm epi konnya m rele yon pat Jerry Mike se yon nan nèg ki toujou soti ansanm avèk misye di yo yo vla men desann nan prèske rive pou ki rezon video an fini wap wap kite l pou jis jeudi bagay sa yo. Epi epitou m di m di yo vrèman vrèman vre m genlè m genlè m ta m ta just bay misye di a monchè lage lage video epi m rele François Vladimir m se misye ki reyalize video a mwen ki reyalize bèl bèl bèl bèl bèl senaryo sa map di misye yon gran mèsi tou François Vladimir studio pou bèl senaryo sa misye misye fè a wè sa m ta m di lan se gras a misye siw wè jounen jodi a moun yo pran pran plezi bagay sa yo. Epi misye dim konsa fòk nou lage video an epi m rele François François epi m di misye François ou mèt mete video a sou chanèl ou mwen paske video an se pa yon video kem pral mete sou chanèl mwen nan fè bagay sa yo si tout moun te ka postel mwen paske se premye pwojè m ta renmen lage ok li pa gen copyright ladan wi non video a pa gen bagay sa yo m just lagel pou tout moun jis pataje bagay sa yo epi m di misye postel mwen epi misye postel mwen. Epi an aswè lèm gade m wè sky roule m di oh video an prale epi m leve bagay sa yo epi m pa m pa monte son nèt la epi m gen yon patnè m ki ekrim m di yo menm wè li magazine poste poste video a wi epi lèm epi lèm fè sa m monte m di oh evre epi m ekri epi m remèsye l aprè yon ti tan m wè sajès poste tout lòt moun poste wanivon poste mikayèl poste so m ap di yon gran mèsi tou a tout moun ki post video an ki sipòte m nan fason pa yo sa fè m Anpil plezi but m kapab di ke m kwè mizik mwen bon wi men m pat panse ke mizik lan ta prale vit vit vit konsa wi wè sa map diw lan sa e m pap di ke mwen etone non paske m konn kapasite m konn kisa ke kisa ke mizik mwen pou yon jèn atis wi pou yon jèn atis ki pa gen non epi sanzatann m wè mizik lan yon bagay konsa sa pou yon atis ki pat gen non m panse sa pa site mizik la la wi sa te vrèman e e e epate mwen. Ok.
Vwala donk la, sijè a li te ekstrèmeman enteresan, men èske ou pa rive nan yon sitiyasyon la ou pè tou? Paske konn gen de, de pwodui ou fin bay, e ke w'ap di tèt ou men kisa m pral bay aprè? Èske m ka tou kanpe la? Èske ou deja gon bagay nan tèt ou, ou di tèt ou, m nan stidyo, m nan stidyo, m gentan gen yon lòt pwojè ki nan stidyo la k pral vini ki rele m s on machann sèkèy, ki kote ke m mete m nan pozisyon yon machann sèkèy. Lavi yon machann sèkèy, mizik lan deja nan studio la lakay Wanito e beat lan gentan fèt epi mwen kwè Wanito gentan mixe byè la kounya e nou gen yon sijè ki pral vin la ki titre machann sèkèy mizik lan deja prèske prè la lap nan lap soti nan seman tout video. Bon m panse ke se le moman tou pou pou eseye vann bay le plis de projè posib pandan ke tout kamera brake sou ou nan moman. Wi wi.
E la, se pou sa li te rele w vin evolye avèk nou nan evolisyon. Men ou pa, ou sitou chita sou pwodui sa. Men avan w te vini avèk pwodui sa ki funny, ki fè ekla sa, ki sa Dove la te fè avan nan mizik la? Bon, m te konn fè stil rap menm jan prèske, prèske, dayè m te, m te toujou fè stil funny an wi. Paske m m te gen yon mizik e e dayè mwen konn fè yon pakèt mizik dwòl stil mizik mwen tou toujou dwòl m gen mizik ki kote m fè l lè m ap rakonte lè m t al nan mond envizib nèg sa ke m te wè m gen mizik ke m fè kote m ap rakonte lè ke m te mouri tankou m ap res esplike moun yo m te mouri lè ke m tounen vivan ankò m ap esplike moun yo men kouman m te viv eksperyans lan lè ke lè ke m mouri pa pandan ke m te mouri an dayè sijè mizik mwen toujou dwòl toujou konplike moun toujou ap mande m ki kote m soti avèk. Ide sa yo tou sa. M te konn toujou fè fè mizik. Men, oparavan m te konn fè mizik menm jan yon pakèt jèn fè mizik, tankou love, bagay sa yo, ti konpa, bagay sa yo. Men se konnya m vin chanje stil mizik mwen, m vin, m di m ap vin yon tandans ki rele funny rap. Se konnya m lanse m sou lanse funny rap la. Ki kote enspirasyon sa soti? Paske la jodia reyèlman gen anpil rap. Men ki plis reyèl, e si n ap gade ou menm nan reyalite mizik ou yo, jan w sot di la la, w ap pale moun yo de lè ou te mouri a, ki eksperyans ou te fè, sa li vrèman pa reyèl menm jan avèk mizik anpil lòt moun. Donk, jan w di a se vrèman funny, men se stil pa w ke ou vini avè l vre, paske pa gen anpil lòt moun w ap tande ki fè stil rap sa yo. Ki kote ou jwenn enspirasyon sa? Ki fè ou menm ou di fò vin ak yon lòt bagay ke lòt moun yo menm yo pa bay. Bon m kapab di premye mizik funny m premye mizik funny m te kòmanse te bat se te mizik machann sèkèy la e te mizik sa epi m te vin poze men lè sa m tap ekri machann sèkèy la m pat gen tandans tankou m pral vin yon stil funny enspirasyon an vini m te just just di ke m pral fè l men machann sèkèy la se yon nan mizik ki trè oze tou konsa sa m di w lan se yon sijè mizik ki trè oze. Epi kounye a se lè m vin mete tèt mwen plas m e lè sa lè m vin pran m pap bay la, se lè sa kounye a m vin di konsa kèt pa pandan ke m ap panse m vle vin ak yon bagay pou tout moun just twouve ki kote ide sa soti lè moun ap tande mizik mwen pou moun ap di kèt ki kèt ki kote misye jwenn sijè sijè mizik sa yo e m vin ap panse dèyè dèyè ki lè m di sa tou. Mizik mwen, mizik mwen se mizik mwen pran, mizik mwen pran tan anvan ke pou m resi jwenn yon tit mizik nan sans m fè mizik lan, fò m kalke nan anpil m panse paske paske e jan ke m fè mizik li vrèman pa pa fasil nan sa m di w la paske se de bagay ke moun pa ta panse ki te ka fè pati de mizik men m konvèti yo m pran yo m fè mizik ansanm avèk yo stil mizik lan dayè m son moun k ap ekri e e e.

Se te konsa e tandans sa a vin pran nesans. Ok e donk la kisa ou atann de piblik ou a, kisa ou atann de medya yo kòm sipò, kisa ou atann de moun ki anvi sponsorize w yo? Bon m kapab di e. Kòman ou wè avni an nan? E pou jis pou jis konnya e se mwen k ap eseye fè fè chemen an. kont mwen. M kapab di ke m te konn pa gen pwoblèm studio, m pa gen pwoblèm beat, ou wè sa m di w la. Men nan e finansman, se mwen k ap eseye pou kont mwen. Jiska prezan m pa gen manadjè e m pa gen sipòtè. M gen Delano Philippe ki avèk mwen, k ap chache kontak pou mwen, fè moun poste videyo a, voye kontak sa mwen di l. Gen moun sa. Jiska prezan nou gen Delano Philippe kap edem fè wout. Men m pa gen manager, m pa gen sipòtè tou sa. Men kòman w fè poko gen manager? Sak pase? Bon, si m son m son jèn e atis la m kapab di parèt parèt on sèl kou. Wè sa m di w lan? E nan e nan geto a m te ye m tap fayit menm jan avèk tout underground. Wè sa m sa m di w lan? Se se sanzatann se sanzatann kòmanse fenk ap vini la. Moun yo fenk ap fè konesans ansanm avèk mwen. Ou konnen sitou. An Ayiti, depi w poko gen non bagay sa yo e manadjè pou w jwenn bagay sa yo vrèman pa fasil. Wè sa m di w la, paske gen anpil jèn ki underground k ap viv menm eksperyans lan la. Se yo menm k ap eseye trase wout pou kont yo, se yo menm k ap eseye fè bagay yo dèyè pa gen kòb. Wè sa m di w la, se pasyon e amou k ap travay. Ou konprann sa m di w la non? Se pa tout jèn. ki jwenn chans jwenn yon yon moun e deside bon di ok jèn sa m prann deside pou m pwodui l bagay sa yo e sitou an ayiti nou konn kijan ke e e nou konn kijan sistèm nan ye so m ap jis tann chak chak choz e An son tan.
Wè. Jisteman donk mwen se ke e Zacharie. Fòk moun yo konsyan tou ke Dòk la bezwen yon manadjè, yon moun ki enterese tou. Li ka booking, sou ki nimewo li ka jwenn ou? Si yon moun bezwen moun, l ap jwenn mwen sou 46 12 47 79. 46 12 47 79 oubyen moun lan kapab ale sou paj Facebook mwen ki se Dòkvla Ayiti, Instagram mwen tou e Dòkvla e moun nan ap kapab rantre an kontak ansanm avèk mwen pa 3 mwayen sa yo.
Osinon tou si moun nan ta wè l pa ka jwenn mwen, moun nan kapab tou pase pa. Depi la nou Philippe moun nan kapab al ekri yo sou paj Delano Philippe lan moun nan ap jwenn mwen. Vwala, nou tap resevwa Dòk la, se te yon show ki vrèman funny, paske nou te gen yon funny rapè nan kay la. Dòk la, nou remèsye w du fèt ke ou te avèk nou e ke nou swete w siksè, nou swete w kontinye evolye, kanta evolisyon nap sipòte w nan ede w chè. Ansanm bel mizik travay ou yo pou ke ou rive fè chemen. Nou espere ke apati de evolisyon Doc la pral jwenn yon manager ki kapab ede l fè wout la. Dayè talan li la. Doc Vla siksè evolisyon remèsye w pou prezans ou nan show sa. Bon heureusement vidéo a pa gen copyright ladann men se ke Evolution kab toujou mete yon ti bout nan pati vidéo a pou moun yo ka apresye vidéo a tou anndan show a la Wi nou kapab. fèt la donk m panse ke se yon mwayen pou nou dekouvri talan plis pou moun ki poko wè vidéo a e pa neglije share li tou li sou Channel François Vladimir studio se sa? Wi li e vidéo an sou Channel mwen tou ki se Dovla Officiel map tou mande fanatik mwen yo tou pou yo tou pase al abòne. Justement.
En tout cas, e nou te kontan resevwa w. Eske w gen yon dènye mesaj avan nou ale? E dènye mesaj e e avan nou ale, m ap di tout moun abòne a chanèl Evolisyon an. Se te yon plezi pou m te nan kay la ansanm avèk nou. Al follow Doc Doc Vla sou tout rezo sosyo yo. E tout fyète a e te pou mwen pou m te ansanm avèk nou jodi an. M ap di yon gran mèsi a staff Evolisyon an. E bon se konsa m deside mete yon fen ak bèl entèvyou sa. Dakò Dòk Vlad, m te kontan resevwa w tou, se te yon plezi, nou swete w siksè nan karyè w ki fenk kòmanse. Dòk Zacharie, je te dis à bientôt et à bientôt les fans d'evolution. Babay.